Bonjou bonsoir koman nou ye anba tèt chaje sa yo se SPRD news ki antre lakay ou pran ti chèz pa w pou ka vin tande sa ki pase an Repiblik Dominikèn nan semèn nan. Otorite Repiblik Dominikèn yo rekipere ti bebe ke yon dam te vòlè nan lopital Santiago ki rele Hopital de la Mujer Doña Renee Klangda Guzman. Nap fè w konnen ke ti bebe sa te gen 3 jou sèlman fèt Ensidan sa te rive nan moman ke manman ti bebe a te al fè akdenesans pou ti bebe a, epi li te bay yon enkoni veye pitit la pou li nan lopital lan. Lè li tounen, li pa jwenn ni bebe a, ni moun nan. Nap fè w konnen ke fò w trè pridan, depi w gon ti bebe nan men w ki fèk fèt, ou pa dwe lage l nan men nenpòt enkoni, pito bay yon moun fanmi w, yon moun pa w ke w konnen pou kenbe l pou ou, olye pou ba ou moun ke w pa konnen paske menm sa ki rive dam nan li kapab rive w tou. Abinader fè konnen sa ki t ap pi grav nan kanal ayisyen yo ap fè a se si yo te konstri yon baraj sou rivyè a. PRM, Pati Revolisyonè Modèn ki se pati ki sou pouvwa a, mande pou plis pase 3 milyon moun al vote dimanch sa nan eleksyon primè yo. Otorite dominiken yo rive idantifye prezime delenkan yo ki te rive tiye yon mesye nan moman yo tap vòlè nan yon mezon ofèv nan Santiago. Malerezman yo blese yon jèn gason ke yo konfonn ak youn nan vòlè yo ki te vòlè nan ofèv la.
Prezidan dominiken an deklare, Fwontye dominiko-ayisyen nou te konnen yè a, Pap janm menm sa nou te konnen an ankò aprè sa ki fin pase a. Ant Dominiken ak Ayisyen, yo ap chèche yon lòt twazyèm nasyon oubyen yon lòt antite ki pou sèvi kòm abit nan konfli pou kanal la sou rivyè Masak la. Pitit Juan Bosch, ansyen prezidan Repiblik Dominikèn nan ki rele Carolina Bosch rive pèdi lavi li. Daprè ekspè yo an Repiblik Dominiken, Pou pèp Dahawon nan siviv, fòk yo jwenn èd gouvènman an. Komèsan ki sou fwontyè a di mèsi a prezidan an paske li apiye yo, li ba yo kòb li te pwomèt yo a. Li ba yo yon kantite de 47 milyon de peso toujou.
Jan w ap gade a, nou kapab di sa s on reyalite. Se yon pa de enfòmasyon ke nou bay nan envantè ke nou fè. Epi yo bay nou yon chèk ki reponn a envantè a pou nou kapab peye machandiz yo ki nan envantè ke nou fè a. Son lis nou gen la.
Militè dominiken yo kanpe danbann ak anpil gwo zam fann fwa pou yo siveye fwontyè dominiko-ayisyen an. Abinader anonse ke Panama ak Giyàn enterese pou y achte ze ak poul nan men l. Gouvènman dominiken an chwazi devye rivyè masak lan nèt pou ayisyen yo pa jwenn dlo nan kanal lan. Travay ke li fè sou rivyè a se yon baraj epi yon kanal ki trè gran ki rele kanal Labihia. Aksidan machin ak moto se bagay ki fèt pi souvan nan Repiblik Dominikèn dapre di G7 polis sikilasyon yo. Vis Minis Sante a Repiblik Dominiken an afime ke ka denge ki nan peyi a pa twò grav. Gouvènman Repiblik Dominikèn nan di y ap fleksibilize mezi yo pran sou fwontyè a jiskaske yo fin asire yo ke dlo rivyè Masak lan an sekirite. Jijman pou ajan imigrasyon ki vyole dam ayisyèn nan nan Airport International Las Americas la fèt vandredi ki te pase a. Chanm Depite a apwouve lwa ki bay aksè pou administre byen tout moun yo pran nan trafik dwòg. Abinader te vizite Yaya Massa ak La Romana mèkredi ki te sot pase a. Ansyen prezidan Leonel di li pa wè pouki tout pati politik yo dwe chita sou menm tab pou yo rezoud kriz rivyè Masak la. Ministè Èv Piblik gentan regle tout bagay pou machin ak moto kontinye sikile sou wout Balaona-Enriquillo a. Apre te gen yon dewoulman de tè ki te fèt sou li, li te fann an de, anwo pa t monte, anba pa t desann, Ti Mari te rete rèd chèch. Chanm Sena Repiblik Dominikèn nan apwouve yon pwojè de lwa sou vaksinasyon nan Repiblik Dominikèn. Yon polisye ki pansyone depi 5 jou a rive disparèt, pa gen moun ki konn kote li ye. Mined ki se ministè dedikasyon an Repiblik Dominikèn, kanpe dèyè yon fòmasyon pou travayè sosyal ekolye pou yo kapab afwonte vyolans ki gen nan lekòl yo. Pwodiktè dominiken yo avèti ke si kanal Laviya a fèt sou rivyè Masak, l ap afekte yo anpil, pi plis pase kanal ayisyen yo ap fè a. Sektè bannann ki twouve li nan Valvèlde nan Repiblik Dominikèn nan gen anpil pwoblèm paske fwontyè a fèmen, pa gen ayisyen. Gen plis ka ki ap ogmante nan lopital yo pou denge. PRM, Pati Revolisyonè Modèn ki an Repiblik Dominikèn chwazi kandida, prezidan, majistra, kazèk ak kasèk yo. Hipolito mande pou moun ki pral vote yo kapab fè bon timoun nan jou sa a. PLD mande moun li yo pou yo pa al vote nan eleksyon primè PRM nan pou yo pa gate l paske li pa pou yo. Plis pase 500 mil moun sou 3 milyon moun ke PRM te espere jwenn nan t al vote jodi dimanch lan nan eleksyon primè yo. An Repiblik Dominikèn, spesyalman nan Villa Mella, te gen yon gwo aksidan ki te fèt 2 tren te frape ansanm. Pa t gen lanmò, men te gen anpil blese.
Nan nouvèl entènasyonal la, anviwon 13 moun pèdi lavi yo nan yon dife ki afekte plizyè diskotèk nan yon zòn ki rele Murcia an Espay. Nan Nouyòk yap chèche yon timoun de 9 an ki disparèt men lapolis plis kwè se kidnape yo kidnape l. Anpil ougan ayisyen fè anpil seremoni sou kanal kap fèt sou rivyè Masak la. Premye minis Ariel Henry bay konfimasyon li ke ap gen yon misyon kenyen sou teren Ayiti a. Interpol mete avi de rechèch pou paske yon Irlandè ki an Repiblik Dominikèn disparèt. Prezidan Dominiken an ak Prezidan Kenya a mande pou onu apwouve an ijans rezolisyon pou voye twoup Kenyen yo an Ayiti. Nan zafè koripsyon ke yo mete Senatè Etazini an Mesye Bob Menendez, li gen pou wè avèk Repiblik Dominikèn. Yo arete yon avoka fanm Ozetazini paske li genyen relasyon ak kliyan li an ki nan prizon.
Nou rive nan bout jounal la. Pa bliye kòmante, pataje, abòne e like. Konsa, ou kapab jwenn rezime tout sa k pase an Repiblik Dominikèn nan semèn nan.